Mwen salye tout zanmi ak fanatik ki gen abitid sipòte m sou chanèl YouTube mwen an ki se Landy Beni de Dieu, ki gen abitid swiv emisyon Tout Ti Koze chak madi, chak vandredi. Pa bliye jodi an se madi 9 jwen 2020, mwen tounen avèk twazyèm seyans sijè sa ki te di, Kijan w kapab sove yon relasyon santimantal? Byen kem antre dan lè detay, map mande tout moun ki poko abòne yo fèl pou kapab jwenn tout nouvo videyo m yo san pwoblèm, kite yon kòmantè, tapem yon like, montrem ke w renmen travay lan nap avanse pou pi devan. Sanm pap bliye remèsye ansyen e nouvo abòne m yo, tout moun tou ki pral abòne avèk chanèl lan, mwen renmen nou anpil map travay pou nou. Mwen map antre dirèkteman nan ki tip de fi gason renmen. Dezyèm seyans lan m te fè yon ti panche m bò kot medam yo kounye an pou mesye yo, pandan ke m ap toujou kanpe o milye m pa ni pou m pa ni kont. Anpil gason renmen fanm ki atansyone, fanm ki pap eksplwate yo, fanm ki respekte tèt yo, fanm ki pa mal elve. Kit li fi kit li gason, Youn pa ta sipoze malelve paske depi w malelve cheri ou se machin san plak ou pap ka sikile ke anndan lakay ou nan katye lakay ou si w rive pi lwen ti matant ti tonton wap pran kontravansyon s on bagay konsa l ye Gason renmen fanm ki fidèl ki gen yon sèl patenè ou renmen avè m m ta renmen w pou m gen yon sèl Pa genyen plizyè lòt patenè pandan ke w ansanm avèk mwen an. Menm ke gason an ta yon kourè de jip, li pap janm frekante yon fanm ki sou menm liy ansanm avèk li paske moun sa yo, yo souvan jalou anpil, anpil, anpil. E depi yon fanm pa santi anndan l nesesite pou l rete fidèl avèk yon gason ke l renmen avè l, Pap baw manti cheri, saw santi a kapab foli, ou byen li kapab yon lòt bagay kem pa kapab atribye yon non ansanm avèk li men li pa yon lanmou paske tout vrè lanmou li rale sakrifis dèyèl e anndan sakrifis lan wap jwenn ak de fidelite ladanl. An gwo, ni fi an, ni gason an, tou de ta sipoze fidèl nan relasyon an paske relasyon sa lap pli bèl de jou an jou, nap gen plis tan youn pou lòt, nap fokis youn pou lòt. Kounye an, èske se pou biznis ou antre nan relasyon an? Yon fi, yon gason, padon, m ap pran gason anvan, ka chwazi envesti nan yon fi san li pa yon obligasyon. Yon fi tou ka chwazi kouche avèk yon gason, li pa yon obligasyon tou, ou pa ka fòse l, ou pa ka pèsiste l, se chwa pa l si l chwazi fè sa ansanm avèk ou. San pwoblèm. Paske lè nou twou, lè, gen anpil fi ki toujou gen tandans ke, depi yo kouche avèk yon gason, gason an sipoze banm kòb, gason an tou gen tandans ke, depi m envesti nan fi sa, fi a sipoze banm, banm sèks. Non! Ou pa ka konstwi relasyon santimantal ou sou biznis, ou pa ka konstwi l sou banm ma ba w. Fi a ka chwazi An gason an, m'ap pran gason an, gason an ka chwazi lonje men bay mennaj li si l wè mennaj oubyen fiyanse l nan yon eta deplorab. Se li k gen mo pos, ee, posiblite nan moman an, li lonje bay men, men bay mennaj li. Fi an tou, li kapab lonje men bay gason an, paske se pa gason sèlman ki sipoze bay fi lajan Etire sa nan tèt nou. Souvan nou toujou mete nan tèt nou se gason pou ban nou lajan, e gason, pafwa tou gason konn pran nou mal. Nou konn gen kòb la nap sere pandan se tan ke nou gen yon relasyon seryez avèk moun nan, nou te kapab ede moun nan avanse avèk ti lajan pa nou, nou tèlman chiklèt nap sere ti lajan nou epi nap eksplwate gason an. Li pa sipoze konsa paske tou 2 moun yo kapab envesti tou. Konsa tou fanm nan ka chwazi si se gason nan moman k ap envesti li pa gen mwayen, kouche avè mennaj li san pwoblèm, nan lide ke, mwen pa kouche avè gason an pou kesyon pou l pral nan je men pou l vin m ap ba l sèks, l ap ban m kòb, la ou kapab di ke relasyon an li bon, objektif la tou li posib, li kapab avanse ansanm avè fi a. Men gen gason ki tèlman panse bagay yo mal, M pap baw manti ti cheri, depi yo diw men, fòk yo tou, fòk ou tou di yo men tou yon bagay an retou ke yap jwenn ki se banm kò a, paske m pa ka envesti lajan m pou granmesi. Gen anpil gason deyò a ki konsa. Sispann konstwi relasyon nou sou enterè mesye dam. Paske lè nou pran relasyon nou pyonye enterè sèlman sou li, li pa bon, relasyon pap vrèman, nou pap kapab sove relasyon santimantal nou pandan ke nou toujou di enterè a se li menm ki an premye pozisyon. Wap jwenn anpil fi tou ki konn jwenn gason kap depanse nan yo, yo pran gason pou anm. Egare, yo toujou di gason sa a se mawozo. Pou otan pa gen gason ki mawozo non chouchou. Pa gen gason ki egare. Gason ka chwazi envesti nan ou paske li gon bagay li wè li vize nan ou pou l pran. Li gon bagay li bezwen pran nan ou li mete l egare. Konsa tou gason konn mete l egare, li bezwen viv ansanm avèk fi an epi li mete l konsa men pa gen gason ki egare cheri si w al kwè gen gason ki egare se ou menm ki vann nan bizango paske Tout gason konn sa yap fè cheri. Pafwa ou konn wè fi sa konn kite gason sa al trete de marozo an lal an afè avèk yon lòt li pa menm konprann ni vo a poul ta regle yon bagay serye ansanm avèk li. Dayè, pou jwenn 2 moun ki damou sou menm angle, li pa fasil li vrèman difisil. Se sak fè yo toujou di konsa ke sove yon vrè lamou Sovre, sove yon vrè pandan relasyon santimantal, li pa osi fasil paske w pap janm jwenn 2 moun ki renmen, 2 moun ki vle fè sakrifis, 2 moun ki vize menm objektif, sou menm ang. Li difisil anpil pou jwenn bagay konsa. E gason yo konn vini desideman pou n fon bagay serye ansanm avèk yon fi, Fi a swa l santi li twò jèn pou l atame yon relasyon santimantal, seryez, li twò jèn tou pou l antre tèt li kounya nan bagay sa non, moun nan plis wè yon dil. M ap fè biznis avèk moun m ansanm avèk li an, pandanstan ke mwen gen yon lòt moun tou m ap dil ansanm avè l. Relasyon vin tounen yon bing bang, yon biznis ke ou pa kapab menm. Si w di ou pral met tèt ou an plas pou w wè ki non ou pral bay relasyon sa, ou pap ka ba l non relasyon seryez, paske anndan relasyon seryez, ou pa twone lajan. M ap di nou byen mesye dam, ou kapab gen tout lajan nan mond lan, ou pa erez sur le plan sentimental.